E nap di bonswa, bonjou, sa depan de ki kote w ap tande nou. Ebyen se zanmi w Milò Jòbnèz ki antre la kay ou avèk ti ribrik vwa jenès la. Ti koze vwa jenès la. Ebyen nou pral pale apre midi a sou kesyon. Lopital Jeneral, ki se youn nan pi gwo sant lopital, nou te kapab di, nan kapital la, nan peyi Dayiti, ebyen eh ki kapab ede chak sitwayen jwenn swen nesesè ou bezwen oubyen yon maladi kelkon. Ebyen Lopital Jeneral, Daprè enfo nou genyen, ebyen lopital jeneral li an grèv, li genyen yon mwa plis 8 jou kote lopital sa an grèv, kote medsen pa vin travay. Medsen an grèv yo pa touche, paske yo pa vin travay. Ou ap gade anplwaye pa touche. Men map mande, sa kap pase konsa? Kote minis, minis sante piblik la? Kote premye minis lan, Ariel Henry, ki ap dirije peyi a? Eske se sa ke nou dwe bay an repons avèk yon pèp, yon pèp ki inosan, yon pèp ke nou fè sa nou vle avè l, nou mennen l jan nou vle, pase se nou menm ki dirije pèp la, e an retou se sa nou ba li kòm rekonpans. E nou menm ki rive nan nivo sa, ki premye minis, ki doktè, ki avoka, enjenyè, ki gen yon wòl enpòtan ke w ap jwe nan yon pòs leta, ebyen manman w, papa w, yo soti nan mitan pèp la. E jounen jodi a, lopital jeneral, li gen yon mwa plis ui jou l fèmen, e kote moun sa yo pral pran swen? Moun nan katye defavorize yo pa gen kòb. E yon peyi gen yon kriz politik, kriz ekonomik, kriz ensekirite ap kraze l. E kounye a kote moun yo pral gen kòb pou yo al nan lopital prive? Pase lopital jeneral se la tout moun patou. nan zòn metwopolitèn nan, e pafwa menm soti an pwovens pou vin pran swen pase ka moun yo konn grav, se nan lopital jeneral yo konn mennen yo. Kounye a lòske gen grèv kounye a, moun ki nan dyaliz yo, sante moun sa yo k ap chanje san chak 3 jou, pa semèn, ki kote nou voye moun sa yo? Eske yo gen kòb pou yo al nan lopital prive? Moun Site Solèy, moun Lasalin, moun Solino, moun, nou te kapab di Matisan, Vilaj, moun Lasalin, Eske kote nou voye moun sa yo ki ta bezwen gen yon pran premye swen sa ki bezwen ki an bezwen anfante kote nou voye moun sa yo eske se pèp la ki pou peye kou kase nan tout sa kap fèt se pèp la k pou peye kou kase se pèp la k pou peye tout sa kap pase n Se pèp la, mesye, mesyedam k ap dirije peyi yo. Gade sa nou kapab fè de sa k ap pase nan lopital jeneral la. Se pa yon jwèt li ye, pase lè ou chofè moto, ti mesye yo kounyela se yo menm w ap wè chaje avèk chofè moto paske se sèl li menm ki genyen, se sèl opsyon. Jèn nan fini etid li, men li pa kapab al nan inivèsite, men l oblije, li oblije, li pran yon moto, li pran yon kontra pou l travay. E jounen jodi a, lèske l fè yon aksidan, ki kote l ap kouri? Kote l ap kouri? Se lopital jeneral pou l al pran swen lè pye l kase. Ki kote nou voye yon moun site solèy bagay yo pa bon pou li ki pa gen pèsòn pou l rele lòske l gen yon dan fè mal li gen yon tèt fè mal ki kote li prale nan ki sant li pral pran premye swen pou Pou soulaje l avèk dan fè mal oubyen avèk sa l genyen oubyen si l ap anfante. Mesye èske se peyi nou ap fè? Epoutan w ap gade bandi ap kale kò yo. Èske pèp la menm, èske nou pa panse ak pèp la menm? Nou pa panse ak pèp la? Nou pa panse avèk sitwayen yo? Yo menm tou yo se moun. Yo menm tou yo fè pati de kominote a tou. Yo fè pati de Ayiti. Vreman n ap banbouche nan kòb, PDM n ap vwayaje, n ap regle tout koze nou. Yo pa janm tande bidjè pou lasante miniminiminimim, bidjè pou lajistis minimini vrèman yon kraze aran, vrèman mizerab, bidjè pou edikasyon vrèman mizerab, e w ap gade lòt pou plezi kanaval, son pil lajan, e w ap gade kounye a chak nèg yon pakèt kontra. Kontra yo pa janm fini. Kontra yo pa janm, wap gade yon pakèt kontra yo pran, leta pran pa janm, fo kontra, kòb ap gaspiye, e poutan medsen pa ka touche, pwofesè pa ka touche. Poutan de kòb ke yon lidè ap touche chak mwa, dwa nap ba li, yon ansyen prezidan, mezanmi, kòb nèg ap dechèpiye nan konpayi yo. Natcom, Medam, mesye dam sa yo ap dechèpiye. E kounye a menm, polisye pa ka touche, medsen pa ka touche, epi kiyès k ap peye kou kase a? Pèp la. Pase yo menm, yo ka al pran swen Repiblik Dominikèn, yo ka al pran swen Kiba, yo ka al pran swen Ozetazini, ebyen kiyès k ap peye kou kase a? Se pèp la. Mesye, èske se peyi nou ap fè? Kad avan yè la ansyen prezidan Aristid malad ki kote yo kouri avèl kiba kèl desepsyon mezanmi eske se peyi nou ap fè mezanmi wap gade pitit lidè yo ki kote yap etidye ozetazini epoutan yap fè inivèsite nan peyi a wi prezidan Aristid wap fè inivèsite vre men ki kote pitit ou ap etidye etazini lap etidye. Jovenel ansyen prezidan etazini pitit yo ye kanada senatè yo kanada epi kisa pèp la pèp la menm nan mizè nan kras se sa nou fè nou pran pèp la pou zonbi nou zonbifye pèp la ki wont li ye ou ansyen prezidan li malad se ki bay ou kourè avèl. Pa gon sant sante k kapab ba l swen nan peyi Dayiti. Oblije prese prese ba l yon paspò diplomatik pou l travèse pou l antre Kiba pou l al pran swen. E poutan ou tande y ap konstwi lopital. Inivèsite ap konstwi epi ki kote pitit yo ap etidye? Ozetazini. Nou pran pèp la pou kisa nou pran pèp la? Nou pran pèp la pou zonbi. Eske se peyi nou ap fè mesye? E pèp la egare, pèp la egare, pèp la zonbi. Zonbifye. W ap wè toujou kouri ap aplodi, ap aplodi. E poutan, demen kiyès ki pral trayi ou se menm pwòp lidè sa w al sal dwèt pou li a. Fò n kòmanse ouvè je nou, la jenès. Pase pi fò jenès la ap kouri kite peyi a, pa ka al nan inivèsite, pa ka aprann yon bagay pwofesyonèl. Ou tande inivèsite, inivèsite. Yon pè, ki sa pè a te posede? Yon pè se travay li t ap travay pou yon kominote. E kounye a w ap gade, pè a posede tout le mond antye, posede tout yon zòn pou li. Pase nèg yo se fòtin yo vin fè. Pase yo di w se liv yo vann, ebyen Frankétienne ta rich, Gary Victor ta viv, ta rich. Anpil nèg k ap vann liv nan lemondantye ta rich nan liv. Pa pran moun pou egare. Li lè pou jenès la ouvè je yo. Se nan liv Aristide vann ki fè l vin milyonè. Liv ou vann. An Ebyen Gary Victor ta rich, Frankétienne. Dany Laferrière ta rich. E gran ekriven tou fransè yo ta rich. Poukisa n pran pèp la la a? Pran pou zonbi nou pran pèp la. Gade lopital jeneral fèmen. Pa ka peye, li moun pa ka touche. Medsen pa ka touche, anplwaye pa ka touche. Ki desepsyon li ye, o zye de mond antye ap gade nou la. Sendomeng nou konn al pran swen, ki sa yo fè, yo depòte moun yo, yo al pran yo anndan lopital la. Fanm ansent, yo al pran yo anndan lopital la, voye yo an Ayiti. Wi! Abinadèl, bravo! Paske lidè pa nou yo se yon pakèt betizè, se yon pakèt salòp, se yon pakèt nèg ki wè tèt yo, pòch yo yo wè, fanmi yo wè, men yo pa wè peyi. Paske si w gen yon lopital Sendomeng se pou dominiken li ye, se pou pèp dominiken an li ye. Se eske peyi nou ap fè oubyen se yon sosyete n ap fè oubyen se yon bagay konsa n ap fè. Nou pran pèp la pou zonbi, senatè yo. Nou pran pèp la pou zonbi, Andre Michel, nou pran pèp la pou zonbi. Nenel cassy nou pran pèp la pou zonbi nou zonbifye pèp la kou n bezwen fè fòtin nou nou moute nou moute nou di nou ap nou pran lari nou ap fè fòtin nou epoutan ansyen prezidan Martelly kote w ap di pou gen tèt ansanm w ap preche moral kounya kote kòb petro karibe a sa w fè avè l moun gade pèp la la lopital jeneral fèmen kote. Pwofesè pa ka touche. Polisye pa ka touche. Sa n fè mesye? Sa pèp la fè nou? Nou pa vle wè l konsa. Kidnapin nan kò l. Ensekirite nan kò l. Lamizè nan kò l. Pa gen kouran. Pa gen elektrisite. Tout sa yo. Kot dwa de lòm? Pyè esperans. Lòt moun yo. Mesye. Kot dwa moun kap defann moun yo? Pase dwa a la sante se youn nan dwa yon peyi sitwayen yon peyi genyen. O Zetazini, chen, menm chen, yo pran swen sa. Yo pran swen l, lopital ap mennen l ka veterinè pou yo pran swen l. Nan venteyinyèm syèk sa, pou afè dlo potab se yon liks li ye, zafè manje se yon liks li ye, Pou ou jwenn swen sante son liks li ye? Mesye eske se peyi nou ap fè mesye? Kè n fè mechan konsa jounalis Nou pa janm manyen pwen sa nou pito manyen zen fè bri Pase nap fè fòtin nou avèk gouvènman nap fè fòtin nou avèk gouvènman t sou an plas la men nou pap janm manyen sa kap pase pèp la la nou pa janm manyen sa kap pase pèp site solèy la la sa kap pase pèp solino bèlè Ensekirite youn ap tiye lòt mete divizyon ba yo zam pou youn detwi lòt men nou pa janm wè raj ensekirite a k ap mennen yo lamizè k ap kraze moun yo pase n ap viv nan liks kòb nou nou ap viv nan liks nou krapoule machin nou nou pa bezwen pale de sa E men si eske se peyi nou ap fè Ou byen se yon savann nap fè Nou detwi ayiti nou fini avèk ayiti Lidè politisyen salòp Vye politisyen opozisyon Opozisyon sanwont Opozisyon salòp Opozisyon vòlè Nou kraze peyi a Menm ensekirite sa nou patisipe ladann tou Pase si nou wè nou ka fè pèp sa Nou trayi konfyans pèp la Lòske yon moun konfye w, konfye w yon pòs, pèp la konfye w yon pòs, epi ou trayi l, ou vyole konfyans li, se kòmsi ou pran vijinite yon timoun, ou pran yon jèn fi ki vyèj, ou pran vijinite l. A vle di, sa pa gen reparasyon, depi ou pran vijinite l, ou pran nèt. Ou abize konfyans pèp la. Nou fè yo wè nou prale tire yo nan mizè a, ti moun nan lari gade ti moun nan lari se yo menm ki pral gang demen. Pa gen anyen fè ministè afè sosyal si se sou afè lopital jeneral la mwen vini men manyen pwen sa yo mezanmi nou mechan twòp. Lè nou malad nal pran swen aletranje. Mesye. Sa nap fè Haïti a pa bon. E mesaj sa a mwen voyel bay chak jèn. Wap gade pa gon sant sante pou wap gade yon prezidan de la repiblik li malad. Se kiba pou n kouri. Se etazini pou yo kouri. Se pa fwa li mouri moun nan mouri. Gade avan yè la yon medsen resevwa yon katouch. Li pa kapab antre Kiba, paske sa te fè sa pa gen lajan, pa gen lopital, yo ta dwe pran swen l an Ayiti, men se kouri. Ou tande moun nan resevwa yon katouch kote yo pa kapab medsen an Ayiti, pa gen aparèy, pa gen bagay. Se kouri Kiba, kouri Etazini, Kanada pou y al pran swen. Èske se yon sosyete n ap fè? Bezwen nesesite yo pou yo pa ka jwenn sa? Depi yon Kanadyen te vini an Ayiti li di, si l wè jan yo trete yo trete Ayisyen, si yo trete chen nan peyi l konsa, ebyen tout lidè sa yo t ap nan prizon. Pase, jan yo trete Ayisyen, jan lidè nou yo trete nou, nou pi mal pase chen, nou pi mal pase chen! Pèp Ayisyen yo trete nou pi mal pase chen. Pase chen an, li gen chan pou l. Li gen moun kap pran swenl li gen moun kap ranmase lèl fè bezwenl atè gen moun kap ranmasel gen moun ki pou benyenl yo peye moun pou sa gen moun ki pou pwomene avèl mache avèl fè pwopnad avèl gen manjel yo achte manje pou li yo al mennenl lopital pou yo pran swenl men nou menm kòman nou ap viv nan 21 nyèm syèk sa eske se moun nou ye Richard Cavé di sa, nou pa moun, nou preske pa moun, men mwen di nou pa moun menm. Se moun kap ap viv nan 21 nyèm sèk sa, pou pa janm konnen, pou pa janm konnen wout lopital. Wap di se Bondye, Bondye fè w gras ou pa janm gen maladi. Si w te konn, si w te al lopital pou konn sa w gen anndan w, ou konn konbe wap, konbe tan wap viv? Ka rete yon bon maten lè w tande w malad, epi kisa yo pral di, se dyab ki manje w? A dyab manje entèl. E poutan sa se yon maladi ki tap manje lan dan l. Si l te gentan al lopital yo te ka yo te gentan kapab sove lavi l. Yo te di jèn nan gentan mouri la sa l gen oubyen yon kansè l te gentan genyen. Men yo pat gentan pran bonè avè l, li mouri. Èske se sosyete sa a nou rive? Avanyè yon jèn, yon timoun piti, yon anfan, kouche lakay li epi l resevwa yon katouch nan je l. Mezanmi! Se gras Bondye wi. Pase yon katouch, resevwa yon katouch te ka travèse tèt li sot dèyè. Men l rete, Bondye sove lavi l. Epoutan pou n di m son sosyete konsa n ap viv, nan venteyinyèm syèk sa? Pou n di nou se moun, n ap viv tankou moun? Pa gen moun k ap voye je sou nou? Mezanmi nou mechan, nou mechan. Nou mechan. Mwen vini, ti pale sa m vin fè avèk nou, jenès la sitou se ti koze vwa jenès la m vin pale avèk jenès la, pase nou jenès la pa gen espwa ankò. Pase nèg isi kraze rèv jenès la. Politisyen salòp, opozisyon salòp kraze vo, kraze rèv jenès la, yo antere rèv jenès la, yo antere espwa jenès la. Paske wap gade yon jèn gason kap mache la, se kòm si yon moun ki fou. Ou ka pale avè l la, li pa reponn ou, li pa, pase li pa la, lespri l pa la, sikolojikman l pa la. Lè ou rive nan yon laj pou w marye, pou ta pran reskosablite w, fanmi w, pou wè se kay paran w ye. Swa w wè yon jèn gason pa pann tèt li, oubyen l pa tiye tèt li, se bon, m ap di se bon, e nou kapab di se bon moral li genyen. Yon jèn fi pa wè l pa lage kò l, pa vann kò li lage nan pwostitiye, se bon moral li genyen, men paske se paske l chwazi soufri. Ou rive nan yon moman la, se ba m ma ba w. E pa gen moun ki pral fè w zèv. Pa gen sa. E pa gen travay. Leta ayisyen pa kreye travay. Yo pa kreye anplwa pou jèn yo travay. Ou pa wè, pa gen izin bagay faktori pou wè leta ayisyen ka pati a leta ayisyen. Pa gen magazen leta pa gen sa. Pase tout moun ap fè sa yo vle, y ap pwofite de yon peyi, pwofite, pwofite fin ak peyi a. Ebyen, nou pa rete twò lontan, nou kontan pou n te fè ti pale sa avè w, se ti ribrik sa ki se Ti koze vwa jenès la ansanm avèk zanmi w Milò Jovnès e nap di w pataje l avèk yon lòt moun e abòne avèk paj la pou kapab pou nou kapab toujou enterese pote bon ti konsèy pou nou e pale de sa kap reyalite sa kap wonje peyi a nou pa kapab ankò nou di w mèsi mèsi bokou dèske w tap swiv nou ebyen a la pwochèn.